Mwen di w son pwoblèm papye li vre non. Son pwoblèm lajan ayisyen an. Pase lè yon nèg di konsa ke w ap depòte 10.000 imigran. Yow, mwen di w sa ankò, e figi m, figi m deja pi big. Ou konprann? An vwa ale la si w pa pran, an vwa ale la mèt la si w pa degaje w pou w pran nan ti kote m favori w la. Si w pa degaje w la anvan w ale la ou fè yon bon antrevi avè m la M devan kamera la byen nòmal, byen rilakse la Nou pral lòt bò a, nou pral nan kote w te ale avè nou yè a Nan konpayi a Eh lakay la? Ok yè Ou pral ale la mèt la Pou w ale, pou w ale la pou m ba w yon bon antrevi Avèk, avèk, non e pa antrevi avèk mayo non Madanm mwen achte anpil rad mwen, bèl kostim mwen la Mwen mwen achte bèl kravat mwen la, bèl chemiz nwa m la, kravat nwa m epi

Ou konprann? E nou menm Bon, madam kòman ou ye? Nou trè byen gras a Nou trè byen gras a Dye. Non paw se kòman? Non pam se Fenelon Rosemary. Ok Fenelon, konbyen tan ou gen depi wap viv Repiblik Dominikèn? Twazan. Twazan. Ok, twazan se tout timoun sa yo se chòfè yo? Non, sèl chòfè. Sèl chòfè isi a la. Apresa lòt yo se Ayiti sot avèk yo? Wi. Ok. Men èske yo ba w ak de nesans pou ti pitit sa? Non. Yo pa dwa gen nesans pou li. Sa pou mal fè nou pa gen pa gen paspò oblig mande papa se paspò pou nou gen. Paspò pou nou gen pou nou fèl ok um kòman sitiyasyon rive sou ou paske nou gentan konnen ke prezidan mande chak semèn nan pou dimil pou yo mande dimil ayisyen um kite kite peyi a kòman sa rive sou ou paske nap gade nan zòn nan la nou wè ke kote nan ti kay kote ou ye a son ti kay ki trè rekile kòman sa rive sou ou. Bon.

Kisa w di, kisa w panse ou byen pa egzanp eske w panse ke ou panse ke wap e ou anvi ou panse ke si w jwenn ou ale mye lakay ou ou tap prefere viv lakay ou ke w viv e ke w viv isi a sa w panse ok men kounye a pandan sitiyasyon sa ap pase a la ou di ke ou pa soti men eske lapolis poko pa fè tantativ pou yo pete pòt sou nou isi a la ou byen eske

Sa vle di ke ou tou prepare malèt ou, si yap baw chans pou pran tout bagay, wap tou pranl avè tout malèt, tout malèt avè tout timoun yo epi ou just ou ale. Ou ale ok. Antouka e
Antouka sitiyasyon vrèman stresan e pa gen dòmi e sak fè ke nan zòn kote nou ya bon m genlè mesye pote yon ti klòks pou ou tou bon malerezman nou menm nou te gentan fè devwa nou e ou konprann nou yè yè nou te gentan fè devwa nou la sa vle di ke nou konnen ke nan zòn nan klorox la dlo a pa tèlman bon nan zòn nan. E sak fè ke nou ofri nou ti klorox sa nap gade a la, epi petèt klorox sa li kapab itil ou pou timoun yo, kapab mete nan dlo pou lave rad timoun yo, epi jan nap gade a tou ti savon likid sa tou nou potel pou timoun yo, epi dekwa nou ka jwenn pou timoun yo ka jwenn pou yo pou yo fonksyone. Antouka e bon nou menm nou byen kontan paske ou chwazi pale avèk nou, e m panse ke m panse ke bagay yo pap rete konsa.

Ok, men pa egzanp, imigrasyon poko janm bon non? Non. Lapolis tou non? Non. Ok, men ou dòmi lakay ou alèz? M dòmi alèz. Ok. Paske m pa lan kouye. Ok, ou pa lan kouye, ok. Antouka, e, bon, nou remèsye ou Magda. E, m panse se manman w non?
Non, se manman m. Ok, ah ok, se pa manman w, ok. Antouka, e, mèsi bokou. E pi, n ap eseye gade. Ou t ap di nou yon ti koze tou manmi?

lakay yo, l ap depòte 10.000 ayisyen chak semèn, kòman nou viv sitiyasyon sa, kòman n ap viv li? Bon, m la, m pa jwenn travay, m travay men m oblije m ap ale nan peyi m. Ou pral nan peyi w? Wi, paske depi m tande bagay sa yo, m pa janm dòmi aswè menm.

Lap konplete bagay yo pou ale? Wi. Ok. E ou menm bèl bèl madam kòman ou rele? Mwen menm se Shilove. Ok Shilove.
Shilove, konbyen tan ou gen wap viv Sendomeng? Mwen apèn gen 6 mwa m vini ansanm avèk ti pitit sa. M vini m vini ansanm avèl nan mizè, nan kontraryete m vini avè l.
Ok.
M vini m pa jwenn travay. Ok.